Mezanmi Gaëlle ou ak fèm sa wi Fòm bay Patsou leson mwen wi Gad mesye Depi m rap mwen si bon nan Berlin Bon kounya menm pitit sa menm li renmen Bon ekot ti Patrick Bon m al retire bagay nan men m

Pè a, Epa m pa janm wè w, kote w ye konsa? M al tout anlè a kote w m pa janm wè w. Ha!
Ma chè monchè Dada! Kòman sa va byen mèsi e tou a? Sa fè di tan, sa fè di tan ke je na pa de vwa e. Hum! Toujou ap pale fransè ou menm. Bon, ou konnen.
M pa konn ki swa pou ekri, genlè e ti bagay mal fèt tou a, vòlge paske mwen m pa janm wè w. Mwen menm m pa konn touye moun Dada. Hum! Konsa menm ou lage m? Anben, nou menm nou fon rekò p may nou pase ou konnen Non nou pede site nan di baay tankou jèn ti gason ki pèdi lavi yo konn panse dèfwa mwen menm ladann poutan mahè monchè mwen menm m poko touye moun nan vi mwen sa ka rive Sa e manti wi.
sa ka rive yo kwit yon moso ban mwen m fòse manje yon ti baay men mwen menm m pa touye moun mwen menm. Pè a m tèlman bezwen w. M ap chèche w m pa jwenn ou. M pase tout anba a kote m konn wè w la. M wè m pa wè w. Jaja. Son lide m ki di m vin la. Kounya m di konsa a m konn e la ou konn la yo. Kounya m di bon fè w rive m gade si mwen vrèman vrèman m jwenn ou. M byen bezwen w pè a. Anben Dada pale avè mwen. Kisa k pase Dada? Popote m mwen Dada. Pè a rayi w anpil nan menm w. Lèm di bagay yo anpil la e pa jwèt non. Anben banm de twa ti bagay se anpil lanmou dada banm de twa ti bagay mwen menm poum jere vi an mwen. Bak wap ka jere vwa sam gen top pou mwen yo la pitit. Pale mwa de sa.
Monchè pè a humm ou pa mandem koze se mwen kap baw ou sonje lèm te baw mil goud lèm te diw elai te banm senmil dola. Weypa Lè misye tap al dèyè kòb sa ban mwen an, m te di l e lekòl mwen dwe, m te bezwen kòb la m achte tenis pou mennaj mwen an. Kounyela pè a, m ko fin ba ou, kounyela a li genlè al chèche kòb la nan men yon zanmi l pou l ban mwen pitit. Lè m rive kote sa. Moun ki zanmil sa. Yon bo ti gason. Li rele blomay. Blomay.
Wi.
Lem diw ti gason an bo a. Pè a. Ti gason sa gon zye. Son bagay kem paka imajine. Ti gason sa gon janl gadem. Pa bom manti pè a. M gentan wèl m gentan wèl renmenm. M komanse karese kom. Wouch pè a.

M kite ba l nimewo telefòn mwen. Nan dwèt mwen. An an! Li rele m. Li nou reswa pay nan telefòn. Yon bon lè, Layite pa wè ki sa pou l fè, li mennen mantèg bay chat. Sa vle di li pran m mennen m bay ti gason, li pou ti gason an pale avè m pou li. M pap ba w manti Pyè. M antre anndan machin nan avè l. Ti gason sa pran karese m. Kòmanse nan branch nan branch cheve m rive nan tèt zòtèy mwen. Ayayay pè a, m pa p ba w manti m moute sou li. Lè m di w nou fè bagay la, se konsa gon manch. E l dous, m pa p ba w manti l fè plas. An di m la dada,
lè m ale la.
Ou konn gon bagay ki rizon aprè dans tanbou l ou ebyen se sak rive m la. Anpil vo dada.
Di an tèlman mare nan menm la. M ap kouri sou you mwa la m pa janm wè règ mwen. E m ap plede krache. Pa ka di li l kou l m ansent. Granmoun nan konnen m tifi. E m konnen m nenpòt 35 devan. M pa ka di granmoun nan m ansent.
Yo pa di m grenn pengwen bon pou anemi. Tounaj li ye tonton. Lady tounaj. Ok ann fon ti pale ann fon ti pale vini kameraman. Alò map eskize tout fanatik mwen yo anpèchman maryaj nou konnen ke komedyen pa nou an smit nan la dyablès. So m pa kite sinema men aktyèman la e m plis fokis sou reyalizatè e se mwen menm ki reyalize Les deux puissances e mwen ki reyalize kriminèl lan tou e se mwen ki reyalize Bòs Pèpè ke nou pral vrèman santi nou byen la e avèk ti kout metraj sa. Pa tann se lè atis yo mouri pou ba yo love la. Pa tann se lè n mouri pou ap mete m sou stati yo. Ou menm ki gad videyo sa, kòmanse plen stati yo avèk imaj nou, plen stati yo avèk pwodui nou yo. M panse sa se sèl mwayen k ap rann atis ayisyen yo avanse. Alò m p ap di plis bagay, nou pral travay. Ebyen one love, pa bliye abòne epi pataje, kòmante epi nou konn bagay yo. Mahè monchè e jhon e anpechman chou di nou an bon mwen menm etanke etanke atansyon kameramann pou pa tonbe sou moun da gon bwa dèvo la gon bwa dèvo. M pat panse m te ka fè tout gwo bagay sa non men shit anpèchman m pase la mwen m ale.